Humm wè kisa liye avyon so nou vin pale de avyasyon.
Djeng Djeng Jodi a nou pral refamilyarize nou avèk tèm sa ke anpil nan nou deja konnen l e gen lòt tou ki poko konnen l. Tanpri ede nou pataje videyo a e kòmante pou nou kapab ede lòt yo emansipe, e konsa tou y ap konprann ke vwayaje nan avyon pa yon big deal ke jan anpil nan yo mete nan tèt yo. Jan nou toujou di l, aviyasyon oubyen avyon se dezyèm mwayen de transpò ki plis sekirize nan mond lan. Men gen yon seri de tèm ki enpòtan pou nou konnen pou nou kapab santi nou plis sekirize lè nou ap vwayaje an avyon. Jan nou sot di la, nou pral pale de Dicheng. Dicheng nan se ki sa li ye? Se jan nou pral gade l nan la. Nou sonje ka sa ki te rive an 2009, de kote ke pilòt lan li te oblije fè yon Dicheng sou rivyè Hudson a Nouyòk, apre obstak ke li te fin pran, apre dekolaj avèk yon seri ban dwazo de pwa. Pa t gen chwa ke li te oblije ateri nan rivyè Hudson nan pou li te fè yon sa nou rele Dicheng. But e pou moun ki poko konnen l yo. Dethieng nan se kisa li egzakteman? Dethieng nan se lè pa egzanp e avyon an li ap vole odesu de yon oseyan. An di pa egzanp w ap travèse soti Ayiti pou al Miami. E pi pandan l rive nan mitan oseyan an, avyon an li menm motè l koupe. Se le ka ki sot pase e tou resamman. pandan ke Spiritelani tap soti Miami pou l rantre Jamayik epi l te gen yon pwoblèm motè, pilòt lan te gentan fè ajan de bò yo mete yo an pozisyon, fè tout pwosesis ki nòmal pou yo te prepare pou yo fè yon detcheng sou dlo a. Men erezman, apre tout lòt pwosesis ki te fèt, pilòt lan te itilize pwofesyonalism li, li te jwenn posibilite pou li te ateri e fè yon aterisaj dijans. e Dicheng nan te evite. Donk, Dicheng nan se kisa li egzakteman? Jan nou sot di l la ankò, se lè pa gen lòt posiblite pou pilòt lan li fè yon aterisaj dijans atè, li oblije ateri avyon an nan mitan oseyan an, sou dlo a, swa yon lak, kèlkeswa mwayen daterisaj maritim ki genyen. Nou pap pale de aterisaj yon avyon anfibyen, men nap pale de aterisaj yon avyon nòmal e ki ap fè yon aterisaj dijans sou dlo an. Pa bliye ke lè avyon li menm, lè pilòt lan li menm li fè yon ditcheng, li fè avyon fè yon ditcheng, se pou sa ke li enpòtan pou nou toujou swiv e pwosesis a. de sekirite ke ajan de bò yo ap montre nou avan nou dekole yo. Jan pou nou mete mask doksijèn oubyen vest ou sa nou rele jile yo an ka durjans de ditcheng. Ok. Nou toujou wè lè nou monte avyon yo nou wè ot otès de lè yo gade nou de la tèt o pye. e dèfwa yo chanje nou plas. Se posiblite y ap chèche pou yo wè èske yo gen posiblite si yo mete yo chita bò yon fenèt durjans, èske yo kapab ede yo nan yon sitiyasyon durjans tankou yon ditcheng si ke yo menm yo ta resevwa yon chòk yo pa gen posiblite pou yo ouvri pòt lan pou yo evakye avyon. Si w wè w chita bò fenèt yo, pa egzanp, nan yon ka de ditcheng, toujou mete nan tèt ou ke. Ou se moun ki kapab ede nan evakyasyon yo. Tankou fenèt sa, y a. Depi ou wè fenèt yo yo sitiye odesi de lou yo pa anba dlo a, ou kapab toujou aksone yo, ouvri yo pou ou ede nan evakyasyon an e sove tèt ou tou. Si se bò pòt lan ke ou chita, epi. Ou verifye ke wè pòt lan li pa sitye anba dlo sa vle dia ke dlo a poko rive ladann, ou kapab ouvri l pou ede nan evakyasyon sou si ou ta wè ot otès yo oubyen kèlkeswa jan de bò yo pa gen posiblite pou yo fè l. Men, depi ou ta voye je ou wè dlo a gen tan bat nan pòt la li rive nan nivo pòt lan pa ouvri l. Pa ouvri l. Si ou ouvri l ou tiye tèt ou ou tiye tout moun ki anndan yo. Paske tou de swit avyon an li ap emèje epi tout moun ap peri menm ou menm ou pap gentan sòti. Pa bliye avyon an li konside yon sistèm ki ka dire de 8 a 10 minit sou dlo pou kapab fè evakyasyon yo.